Se emisyon nou an k ap antre lakay nou. N ap pale de Pawòl Chanjman an, emisyon ke nou konnen Prezidan Repiblik la genyen avèk nou chak de semèn. Chak kenz jou pou nou vin pale de pwoblèm yo, pou nou pale de solisyon yo. Paske tout kote k gen pwoblèm, li toujou gen solisyon ki vini avèk li. Jodi an, nou pral fè ti koze a sou enfrastrikti yo. Sa vle di, zafè wout, zafè rezo elektrik, zafè anviwònman, sou zafè lojman, lojman sosyo avèk batiman piblik, lojman kote. Moun nan peyizanri a lè yo bezwen yon kay pa bliye fòk leta li vini pou l entèveni pou l pran prizanchaj la. Epi nou pral pale de refòm enstitisyonèl yo e jan nou toujou di l nou pral fon ti koze tou sou viv ansanm nan. Paske viv ansanm nan tout sa w wè n sot di yo la se viv ansanm nan ki pou pèmèt nou fè yo. Si pa gen viv ansanm. nou pap kapab fè anyen nan tout sa ou wè nou sot di yo, nou pap ka kontinye travay tou jan nou koumanse travay la. Paske gen anpil travay ki koumanse fèt nan peyi a, e gen anpil lòt travay ki gen pral fèt nan peyi a. Men pou sa rive fèt, jan nou te di l pandan kanpay la, la stabilite politik è le premye dè byen piblik. Sa vle di politikman fò peyi a stab. Se pou sa jodi an, nou pral pale, nou pral koze sou zafè viv ansanm nan, sou zafè konbit solidarite a pou kapab pèmèt tout sa nou di n ap fè, nou kòmanse fè e nou pral kontinye fè pandan 5 lane manda ke pèp ayisyen an ban mwen an, se viv ansanm nan ki pou pèmèt nou fè l. N ap tounen. Yon ti tan. Rale chèz ba w chita. Si w nan machin, monte volim radyo w. Si ou devan televizyon, chita nan salon lakay ou. Ou pral gade, w ap tande pawòl chanjman an. Chanjman tout bon vre. Chanjman nan mantalite, chanjman nan peyi a, chanjman nan anviwònman, chanjman nan elektrisite, chanjman nan wout, chanjman nan konpòteman nou. Se pawòl sa a nou pral pale jodi a.

Men son pawòl chanjman pa vre? Paske yon peyi ki gen pwoblèm kouran depi konbyen dizèn dane, epi yon prezidan rive l di fòk peyi a gen kouran 24 sou 24. Son gwo pawòl chanjman. Gen anpil travay ki kòmanse fèt. Dayè, nou kapab konstate yo. Atravè tout peyi a, edh ap repare rezo elektrik. Santral idwoelektrik yo y ap repare. Santral idwoelektrik tankou santral Delije, santral Dwè nan Latibonit, santral Pelig nan Plato Santral, santral Ond Vèt nan Bèladè, santral Karakòl nan zòn Grand Rivyè Dinò, tout santral sa yo gen travay k ap fèt sou yo. La a nou nan Kanperen, nou gen santral Sou Matirin nan tou.

Kafou Meridyen Dubreuil la, li derape. Nou pral travay pou nou derape wout Senjandisid, Abakou, wout Anikè, n ap travay pou nou derape tout lòt wout ki gen nan komin Tòbèk. N ap travay pou ke wout nan Kanperen, sa vle di wout ki soti depi anba kan ki al soti jis Kafou Kans lan, n ap travay pou l fèt an beton idwolik e pou l fèt an asfat tou. paske gen yon pati nan wout lan ki bay pwoblèm lè lapli tonbe, se sa k fè nou deside fè l an beton idwolik. Nan zafè wout ankò, pou nou rive nan depatman Grandans, nou gen wout Kafou Chal, Koray la, gen anpil travay ki kòmanse ap fèt sou li. Nou gen wout Abriko pou rive jis Dam Mari, nou konnen wout sa yo gen travay k ap fèt sou yo. E nou pral wè. Yon ti kras tan, wout Kafou Zaboka pou rive Pestèl la pral derape an granmoun, kote nou pral kòmanse met asfat sou li tou. Wout Kanperen Jeremi an, nou konnen gen anpil pati ladan ki poko fèt, gen 15 kilomèt ki poko. Nou ap travay pou 15 kilomèt wout sa a li fèt nòmalman avèk finansman bayè entènasyonal la ki rele bid e konpayi ki rele Estrella k ap fè l. Men sanzoubliye n ap travay tou sou lòt depatman. Depatman Nip, nou ap travay sou wout Petite Rivière de Nip ki rive Ti Trou de Nip la. Dayè, apre 2 semèn, n ap kòmanse mete asfat sou wout sa a. Tout moun pral wè genyen asfat ki koumanse mete. E san nou pa bliye, tout komin nan Gran Sid la, ke se komin ki nan depatman Nip, ke se komin ki nan depatman Grandans, ke se komin ki nan depatman Sid, tout komin sa yo, nou pral travay nan menm pwogram ki rele Banm kanivo, m ap met asfat pou ou. Nou pral travay avèk tout meri nan 41 komin Gran Sid la sou pwogram sa a pou nou ka mete asfat. Tout kote ki gen kanivo, kote meri yo gentan fè kanivo pou met asfalt. M ap di ke pwogram sa a ke nou wè k ap derape atravè tout peyi an, se atravè gwo estrateji, yon estrateji san kanpe, yon estrateji solidarite, yon estrateji konbit, yon estrateji tèt ansanm ki rele Karavàn Chanjman an. E se poutèt sa, estrateji sa a, Nou konnen san li, li t ap difisil pou n te mete Leta osèvis nasyon an. Men fò n pa bliye, nou pale de enèji, nou pale de wout. Wout yo, se pa nan 3 depatman sa yo sèlman y ap fèt. Wout Kafou Jò Fransa Folè a, tout moun wè, gen men ki mete ladan. Izin asfat ap monte nan Lakildegwomòn pou koumanse asfalte anvan fèt 8 desanm nan. Se ti sipriz sa m te sere pou moun Nòdwès. Sonje m te di yo, nan kesyon m te reponn, m di wout la ap pran ant 24 e 30 mwa pou l fini. Men wout la pap pran 24 e 33 mwa pou l kòmanse. Wout la derape deja. E anvan fèt 8 desanm nan, m te di omwen 2 kilomèt wout, fòk 2 kilomèt asfalte nan wout lan, paske lè m pral nan fèt 8 desanm, se pa la wout pou m pase, m pap ale nan elikoptè. e se li m te di, se li m kenbe, moun Pòdpe k ap gade m, k ap tande m la a, m ap vin nan fèt lakay le 8 desanm, se nan wout la pou m pase. Wout la pap gen tan fini, men jan nou te di, fò omwen gon 2 kilomèt ki asfalte nan wout la pou moun Pòdpe, moun Ansafolè, moun Senlwidinò, moun Basenble, moun Gwomòn, moun Chansòl, moun Lapwent, moun Bono, moun Andwo, nou wè. ke gon wout ki kòmanse fèt. Moun Obè lakay mwen. Nou kòmanse wè wout la. Li son reyalite. Verite sou tanbou. Pa gen fè bak. Wout Kafou Jò Fransa Folè a, fòk li fèt. Paske nou te vote m, se pou m travay pou nou. Nou te vote m se pou m retounen pouvwa nou ban nou. E jan m ka retounen pouvwa a ban nou, se pa vòt, bilten vòt la m ka tounen ban nou. Se sèvis Map mete leta a o sèvis nou, o sèvis pèp ayisyen. Men fò n pa bliye, nou pale de wout Ansafolè, Kafou Jòf, men èske n bliye wout Enri Plezans la, wout Plezans Kankòk la, wout Kankòk Vodrèy la? Tout wout sa yo ap fèt kounya. Yap fèt la. E anvan fen ane 2018, mwen panse. Tout moun ki genyen, ki soti Okap pou antre Pòtoprens, kalvè ke nou konn pase, kalamite nou konn pase, depi nou fin kite Vodrèy jiskaske nou rive Enri pou n pa di Gonayiv, bagay sa ap fini. Se pou sa nou te ban m pouvwa. Nou ban m pouvwa pou m vin sèvi nou. E mwen menm, m ap sèvi nou jan m kòmanse mete Leta a nan sèvis nou. e se konsa m pral kontinye mete l. Pa bliye, n ap pale de wout toujou. Wout Hinche Sen Rafayèl la, pon yo kòmanse fèt deja. Trè pwochènman, nou pral met men nan wout sa a, wout Sen Rafayèl, Hinche la, ki pou pèmèt lè yon moun soti Pòtoprens, ou gen dwa deside pase pa Vilbowo, men konsa ou ka pase pa. Hinche tou pou vin Okap. E rès bout wout k ap sot Sen Rafayèl pou rive Baryè Batan an, depi moun nan Nò tande m lanse karavàn nan sou Nò, nou mèt tann wout Baryè Batan Sen Rafayèl la l ap fèt, wout Sen Rafayèl Sen Michèl la l ap fèt, wout Sen Michèl Enri a l ap fèt, wout Enri Mayisad la ap fèt, wout Mayisad Hinche lan l ap fèt, wout Hinche. Sèk alasous la. Premye pati a se Hinche Thomassique l ap fèt. Dezyèm pati a, Thomassique Sèk alasous. Nou konnen ke wout sa te kòmanse fèt deja, men nou pral travay pou n fin fè l, pou n bay moun Sèk alasous on bon wout. San m pa bliye moun Savanèt k ap gade m la. Nou pale de wout Savanèt ki soti nan zòn Kafou Laskawobas pou monte Savanèt, 29 kilomèt wout la, n ap fè l. Wout Batis ki tonbe Bèladè a. Wout sa yo, yo tout ap fèt nan peyi a. Menm jan etid wout ki soti Kotdefè pou tonbe Jakmèl la, etid wout sa ap finalize. Menm jan nou mande bayè de fon entènasyonal yo, pa egzanp Labib, pou ban nou kout men sou etid wout Marigo Bèlans la. Bèlans Grangozye, Grangozye Tyòt, Tyòt Ansapit, Tyòt. Fon vèrèt, fon vèrèt, fon parizyen. Tout etid sa yo, y ap fèt. Menm jan, nan bidjè 2017-2018 lan, gen pwovizyon pou wout k ap soti anba Mòn Kabrit pou rive Tomazo. N a pral travay sou li. Nou pral travay sou wout Tomazo, Kòniyon, Gran Bwa. Paske tout moun k ap viv andeyò nan peyi a, se moun yo ye menm jan ak nou. San m pa bliye. moun tè nèf, wout tè nèf la ki pou soti gonayiv la nap travay pou sa nou pa bliye moun ans wouj tou wout gonayiv ans wouj la moun bèdeyèn wout ans wouj bèdeyèn bèdeyèn monbadopolis bèdeyèn mòl sen nikola kafou mòl mawouj mawouj jan rabèl jan rabèl ans wouj nou pa bliye pèsonn. Tout wout sa yo n ap travay pou yo kapab fèt. Nou vle pale tou de wout Jan Rabèl Pòdepè, 50 kilomèt la, ki toutan gen ti amelyorasyon ki fèt sou li, men n ap travay pou wout sa yo pou yo fèt. San m pa bliye wout k ap sot Ansafolè pou tonbe Obòy, paske nou konnen mòn nan gen anpil travay ki fèt deja ladan l, anpil anpil travay. Men, n ap travay pou ke wout sa yo li vin de wout ki pratikab totalman Lè yon moun sot Ansafolè, ou ka travèse w al Okap jan w vle. Kòmanse met asfat sou wout sa a. Tout moun pral wè genyen asfat ki koumanse mete. E san nou pa bliye tout komin nan Gran Sid la, ke se komin ki nan depatman Nip, ke se komin ki nan depatman Grandans, ke se komin ki nan depatman Sid, tout komin sa yo, nou pral travay nan menm pwogram ki rele Banm kanivo, m ap met asfat pou ou. Nou pral travay avèk tout meri nan 41 komin Gran Sid la sou pwogram sa a, pou nou ka mete asfat tout kote ki gen kanivo, kote meri yo gentan fè kanivo pou met asfat. m ap di ke pwogram sa a ke nou wè k ap derape atravè tout peyi an, se atravè gwo estrateji, yon estrateji san kanpe, yon estrateji solidarite, yon estrateji konbit, yon estrateji tèt ansanm ki rele Karavàn Chanjman an. E se poutèt sa, estrateji sa a, nou konnen san li, Li t ap difisil pou n te mete Leta osèvis nasyon. Men fò n pa bliye, nou pale de enèji, nou pale de wout. Wout yo, se pa nan twa depatman sa yo sèlman y ap fèt. Wout Kafou Jò Fransa Folè a, tout moun wè, gen men ki mete ladan l. Izin asfat ap monte nan Lakil de Gwomòn pou koumanse asfalte anvan fèt 8 desanm nan. Se ti sipriz sa m te sere pou moun Nòdwès. Sonje m te di yo, nan kesyon m te reponn, m di wout la ap pran ant 24 e 30 mwa pou l fini. Men wout la pap pran 24 e 30 mwa pou l kòmanse. Wout la derape deja. E anvan fèt 8 desanm nan, m te di omwen 2 kilomèt wout, fòk 2 kilomèt asfalte nan wout lan, paske lè m pral nan fèt 8 desanm, se pa la wout pou m pase, m pap ale nan elikoptè. E se li m te di, se li m kenbe. Moun Pòdpe kap gade m, kap tande m la, map vin nan fèt lakay le 8 desanm, se nan wout la pou m pase. Wout la pap gentan fini, men jan nou te di, fò omwen gon 2 kilomèt ki asfalte nan wout la pou moun Pòdpe, moun Ansafolè, moun Senlwidinò, moun Basenble, moun Gwomòn, moun Chansòl, moun Lapwent, moun Bono, moun Andwo, nou wè ke gon wout ki kòmanse fèt. Moun Obè, lakay mwen. Nou kòmanse wè wout la, li son reyalite, verite sou tanbou, pa gen fè bak, wout kafou Jean François Follet a fòk li fèt paske nou te vote m se pou m travay pou nou. Nou te vote m se pou m retounen pouvwa nou ban nou. E jan m ka retounen pouvwa a ban nou, se pa vòt, bilten vòt la m ka tounen ban nou. Se sèvis m ap mete leta a osèvis nou.

Kafou Meridyen Dubreuil la, li derape. Nou pral travay pou nou derape wout Sen Jan di Sid, Abakou, wout Anikè, n ap travay pou nou derape tout lòt wout ki gen nan komin Tòbèk. N ap travay pou ke wout nan Kanperen, sa vle di wout ki soti depi anba kan ki al soti jis Kafou Kans lan, n ap travay pou l fèt an beton idwolik e pou l fèt an asfat tou. paske gon pati nan wout lan ki bay pwoblèm lè lapli tonbe, se sak fè nou deside fè l an beton idwolik. Nan zafè wout ankò, pou nou rive nan depatman Grandans, nou gen wout Kafou Chal, Koray la, gen anpil travay ki kòmanse ap fèt sou li. Nou gen wout Abriko pou rive jis Dam Mari, nou konnen wout sa yo gen travay k ap fèt sou yo. E nou pral wè. Nan ti kras tan, wout Kafou Zaboka pou rive Pestèl la pral derape an granmoun, kote nou pral kòmanse met asfat sou li tou. Wout Kanperen Jeremi an, nou konnen gen anpil pati ladan ki poko fèt, gen 15 kilomèt ki poko. Nou ap travay pou 15 kilomèt wout sa a li fèt nòmalman avèk finansman bayè entènasyonal la ki rele bid e konpayi ki rele Estrella a k ap fè l. Men sanzoubliye n ap travay tou sou lòt depatman. Depatman Nip, nou ap travay sou wout Petite Rivière de Nip ki rive Ti Trou de Nip la. Dayè, apre 2 semèn, n ap kòmanse mete asfat sou wout sa a. Tout moun pral wè genyen asfat ki koumanse mete. E san nou pa bliye tout komin nan Gran Sid la, ke se komin ki nan depatman Nip, ke se komin ki nan depatman Grandans, ke se komin ki nan depatman Sid, tout komin sa yo, nou pral travay nan menm pwogram ki rele ban m kanivo, m ap met asfat pou ou, jan nou te di l pandan kanpay la, la stabilite politik è le premye dè byen piblik. Sa vle di politikman fò peyi a stab. Se pou sa jodi an, nou pral pale. Nou pral koze sou zafè viv ansanm nan, sou zafè konbit solidarite a pou kapab pèmèt tout sa nou di n ap fè, nou kòmanse fè e nou pral kontinye fè pandan 5 lane manda ke pèp ayisyen an ban mwen an, se viv ansanm nan ki pou pèmèt nou fè l. N ap tounen nan yon ti tan. Rale chèz ba w chita. Si w nan machin, monte volim radyo w. Si ou devan televizyon, chita nan salon lakay ou, ou pral gade, w ap tande pawòl chanjman an, chanjman tout bon vre, chanjman nan mantalite, chanjman nan peyi a, chanjman nan anviwònman, chanjman nan elektrisite, chanjman nan wout, chanjman nan konpòteman nou. Se pawòl sa a nou pral pale jodi a.

Chanjman pa vre. Paske, yon peyi ki gen pwoblèm kouran depi konbyen dizèn dane, epi yon prezidan rive l di, fòk peyi a gen kouran 24 sou 24. Se yon gwo pawòl chanjman. Gen anpil travay ki kòmanse fèt. Dayè, nou kapab konstate yo. Atravè tout peyi a, edh ap repare rezo elektrik. Santral idwoelektrik yo. Y ap repare santral idwoyelektrik tankou santral Delije, santral Dwè nan Latibonit, santral Pelig nan Plato Santral, santral Ond Vèt nan Bèladè, santral Karakòl nan zòn Grand Rivyè Dinò. Tout santral sa yo gen travay k ap fèt sou yo. La a, nou nan Kanperen, nou gen santral Sou Matirin nan tou.

Depi nou fin kite Vodrèy jiskaske nou rive Enri pou n pa di Gonayiv, bagay sa ap fini. Se pou sa nou te ban m pouvwa. Nou ban m pouvwa pou m vin sèvi nou. E mwen menm m ap sèvi nou jan m pra m kòmanse mete Leta nan sèvis nou e se konsa m pral kontinye mete l. Pa bliye, n ap pale de wout toujou. Wout Hinche Sen Rafayèl la, pon yo kòmanse fèt deja. Trè pwochènman. Nou pral met men nan wout sa a, wout Sen Rafayèl, Hench la, ki pou pèmèt lè yon moun soti Pòtoprens, ou gen dwa deside pase pa Vilebowo, men konsa ou ka pase pa Hench tou pou vin Okap. E rès bout wout k ap sot Sen Rafayèl pou rive Baryè Batan an, depi moun nan Nò tande m lanse karavàn nan sou Nò, nou mèt tann. Wout baryè batan Sen Rafayèl la l ap fèt. Wout Sen Rafayèl Sen Michèl la l ap fèt. Wout Sen Michèl Enri a l ap fèt. Wout Enri Mayisad la ap fèt. Wout Mayisad Hench lan l ap fèt. Wout Hench Sèk Alasous la, premye pati a se Hench Tomasik l ap fèt. Dezyèm pati a, Tomasik Sèk Alasous. Nou konnen ke wout sa a te kòmanse fèt deja, men nou pral travay pou n fin fè l. pou n bay moun Sèkalasous on bon wout. San m pa bliye moun Savanèt k ap gade m la a. Nou pale de wout Savanèt ki soti nan zòn Kafou Laskawobas pou monte Savanèt, 29 kilomèt wout la, n ap fè l. Wout Batis ki tonbe Bèladè a. Wout sa yo, yo tout ap fèt nan peyi a. Menm jan etid wout ki soti Kotdefè pou tonbe Jakmèl la, etid wout sa ap finalize. Menm jan nou mande. bayè de fon entènasyonal yo pa egzanp labib pou ban nou kout men sou etid wout Marigo Bèlans lan, Bèlans Gran Gozye, Gran Gozye Tyòt, Tyòt Ansapit, Tyòt Fon Vèrèt, Fon Vèrèt Fon Parizyen. Tout etid sa yo y ap fèt menm jan nan bidjè 2017-2018 lan gen pwovizyon pou wout. k ap soti anba Mòn Kabrit pou rive Tomazo. N a pral travay sou li. Nou pral travay sou wout Tomazo, Kòniyon, Gran Bwa. Paske tout moun k ap viv andeyò nan peyi a, se moun yo ye menm jan ak nou. San m pa bliye moun Tènèf, wout Tènèf la ki pou soti Gonayiv la, n ap travay pou sa.